2023 konsa. On 3 ans carrière gen on 2 ans carrière 3 ans carrière ou 2 ans carrière move konsa. Ok, ki sak te pouse al fè bouzen? Eske son kòp kay ou byen on ki sak pase? Banm di w sak fè m al fè bouzen. M sonje m vin Sendomeng epi m pat bouzen non m te gen on nèg usa epi chak mwa li te li te konn peye ti kay pou mwen. Chak mwa li peye ti kay pou mwen. Li peye ti kay la pou mwen chak mwa. Gwo lè k vin rive, chak lè pou l veye kay la, jou e si 15 ap rive la, li gentan fache avè m depi 14 san m pa fè l anyen. Men sèl li w te gen oubyen ou te toujou konn fè ti grenn bon ak bouch? Sèl li m te gen, lè sa m potko bouzen, lè sa m potko bouzen. Lè sa m pot ko bouzen. Lè mwa kay la rive pou m peye kay la, m pa ka peye kay la. M pa ka peye kay la. M rele l, li bloke m, li pa pran apèl mwen. Apre sa, lè m, apre sa, m al fon krèy. M al fon krèy. Tande, ide krèy la, èske se li k vin nan moman pandan w pa gen kòb la ou di, Ah se sèl sa ka banm kob oubyen yon zanmi w ki pwopoze w hangout lan? On zanmi m ki ki dim sa li di ah m gen 2 nèg kap vini la wi m gen 3 nèg kap vini la wi ann sòti non m di sak gen li di li di Mezii gen zanmi an kob te wi. konnen w gen pwoblèm kob kay la? Li pat konnen non. Ok Li dim sa kounye a mal fè madam. krèy. Bon krèy la mal fè a m pa jwenn yon goud. Krèy la al fèt pou 500 dola mwen menm ki panse map jwenn kob lè sa konbyen kob kay mwen te konn peye? Si mil pèso. Oh pa trete move kob la pat chè non men nenpot 100 dola te bon pou ou nan moman an. Wi Kounya Kounya lè male nal fè krèy la. Mesi pandan wap fè sa, eske pandan wap fè sa ou te gen strès kay la oubyen ou t antre nan sa kap fèt la? M te fèl pou kay la paske m te bezwen peye kay la. Donk ou pat gen feeling vre nan moman ou pat gen feeling vre? Non, paske m te fèl pou kay la m te bezwen peye kay la yo malgre mal fè krèy la m pa fon goud. Kounya lè w tounen lakay ou, lè w tounen lakay ou pwoblèm sa yo vin nan tande w. Map tounen sa pou m fè m vin pran zozo koko m cho. M kriye apre sa. Lè bèk fè lòt. Ok kounya la kijan w vin lanse w, kijan w vin lanse w ou menm. Ok pa bliye grenn, pa bliye grenn konyen zozo t fè la yo, grenn konyen aksidan yo ye. E pa bay planifye a volonte pa w. Kounya lè w pral fè chwa de tèt ou pou vin moun ou ye kounya kote l kòmanse. Kounya la lè.
Kounya la wap tande, kounya la mèt kay la vin dèyè kòb kay la nan demen. M esplike l, m di l kwa m t al konyen pou kòb yo pa ban m kòb la. Kounya mèt kay la t ap vini. Kounya m te gen yon ti rad koud sou mwen. Mèt kay la, Sa w gen la Jeff? Non, e pa se yon mèt kay non, yon dominiken oubyen yon ayisyen? Yon dominiken. Yo pale espanyòl?

Li di gwo Gwo bwè, tete. gwo tete. Yeah. Nan Li kè fin ou di, w bal ap wè. retibon souf la, ou bal peye vye moso, vye moso kay sa son lòt fòm.
Li di m bal wè tete a, m bal wè, epi l ap souse tete m, epi mwen menm m ap souse tete l, epi m ap souse bwa granmoun nan. M gentan ap fè bagay ak granmoun nan, kounye a m vin pa peye kay ankò. Talè banm di yon bagay. Lè granmoun nan, lè granmoun nan di w gen gwo tete bay, sa k moute nan tèt ou? E ou k ofri l tèt ou oubyen li menm ki kòmanse man an? Li mande m sa paske m pa gen kòb la pou m peye l. M gen tan met nan tèt mwen imedyatman m konnen avè l m p ap peye kay. Ok, apre w fin fè grenn konnen sa, èske ou pa di shit, bay sa fè m fè yon jan pou m soti ladan l pou aksidan sa pa rive m oubyen ou tou lanse karyè w? M tou vin ret avèk granmoun sa. Granmoun sa mete m nan yon kay m pa janm peye kay.
Fon ti leve, fon ti leve, ma, ma, yè, la, la, la, la, la, ok. Ou wè vant lan, fon ti apiye konsa. Apiye. La, ok. Ok, kanpe la. Ok. Leve yon pye ou, leve yon pye ou mete sou pwent kabann nan. Pa mal, cheri, konsa. Yeah! Ou wè la, n ap jwenn tout afè nou, cheri. Pagen bagay wap pran pan la pagen bagay pan la la e tout. E tou le bagay lan menw. Wè la gade kiyes ou vle ou vle yanm nan ou vle ou byen ou vle. M renmen lè nou lè m wè nou sot usa konsa m renmen lè n souse tou bouda m anpil. Bon e pa nou menm. M pa kwè e nou menm. M pa kwè e nou menm. Gen dwa e yon lòt moun men e pa nou menm. E ba nou. E nèg ki pat young ki fè travay sa yo. Ou wè ou wè gade ou wè pozisyon sa ou mete la Nasby kwèm ay pozisyon kraze le pèp ou konprann ou wè la m antre down town ou m sòti Manhattan ou kwèm Ou pran bridge lan? Pase lang ou ankò cheri Pase lang nan.

Yeah, joure m di m Kenny chawony Yeah, Kenny chawony Yeah, yeah, di Kenny lan gyèt manman w Yeah, gade o oh, ale non woule kè kou di Kenny lan gyèt manman w chawony Yeah, peze kou Yeah, gyèt manman w Kenny Yeah, Kenny konyen m Yeah, yeah, yeah, di Kenny konyen m Yeah, di non

Ouch! Eeh! Ooh Keepy bon job ki genyen ke bouzen Thank you baby. Kokom map pran zozo a pitit. Hee poum di m kite bouzen lè m te di m kite bouzen an m te kwè pawòl la se nan dyòl mwen l sòti men e anba m e anba m pafwa e anba m ki fou Ou wè tèt mwen la, tèt mwen dwat, men se anndan m ki fou. Ou wè koko m la? M gon sèl chal anndan koko m la. Al travay? Ou nan pi bon djòb pase m, w ap touche pi byen pase m, moun ki di m al travay la. E pa travay m ap travay la? Mwen menm, m travay sou tèt mwen. M redi, kote w wè m ye la, m travay sou tèt mwen.